Kay granmoun sa antre menn. Ki bò gen lopital la? Ki bò gen lopital la? An ale non menn nan men nou an panse menn. Gade misye. Yo m tounen. Ak manzè menm bal.

On ti esplikasyon nan devwa a m pa we. Mwen m wè nwa m pa anyen nan devwa sa pitit. Menm fèl m pa ka fèl. Ou konn Dada pi fò ke nou si nou te wèl li ta ede nou nan devwa an men m pa ka fè anyen ladan l.

Ebyen donk, ou konn sa k pase, n ap mennen w lopital pase Don Dimi Ortiz la move mouez yo mouye, nou prale lopital ansanm avèk pinga sa nèg sa yo gentan fè an la. Èske nèg sa yo pat gentan fè w anyen? Èske w tande Dada? Ebyen oke, ann ale Don. Non Don, non Don, pa doke tèt li pase m pat dakò pou li te mennen Nèspèy nan kay la, ou te dakò? Men Don se yon timoun Dada e, o o, sa w ap di konsa a?

Fèmen dò, map vini. Map gade si m pa ka met tenten anba esèlèy. Depi te di lap vini, lap vini. Li pa ka pa vini. Map ranje tab nan m la. Map ranje tab nan m la. La.

Mouche?
M te di Lèje sa, maten, maten pou lajounen pou li, e aswè an pou mwen. M te di sa. M te di sa, kòm m wè gen ti bannann k ap bon nan jaden, m te di Lèje sa, l ap fè moun travay san anyen, l ap fè moun travay san li pa p peye moun. M te di sa. Bon ti bannann, ti bannann sa deja bon la pou l fè. Bann gade, èske, bon, ou kwè m gen yon tè pou m pran, Bondye?

An pou jade m non banm swa hein. Manda Wi dò Oh otre fwa la ou la w te soti a Konya m fatige m di banm elonje kò m Pandan yon ti somèy vini pou pran m Lè m gade m wè Nespe vini Li pran vès la Kote m kwoke en vès la nan kou a Nan chanm m pa dòmi M fatige anpil. M fatige bon, yè swa m pa dòmi menm. Gade misye manke pran vè sa isi.

Humm pran baton. Humm tèt m rape vès la ala m gade m wè misye gen tankou. Se pa anyen dan ou konnen nou te tu Arbarie li vin pran kò sa nou te bali yon pat ase pou li. Men madan kòman ou fè pat gen tan kenbe misye. Men dan se pa mwen non ou konnen se gason ye e sitou men m tèlman bèy yo atou li kouri kouri. Non ou wè m te kase pye m. Men o non de Jezi nou pote viktwa sou li dan. An nou pote viktwa sou li. Ebyen dan nou kenbe.

Kisa w gen Nesly?
Monchè, men kisa k pase. Mwen m ta pale nou de Dada, jis ou te ban m konsèy prezante anba a. Wi, ou di m ou te bon, ou rebon ankò Nesly. Wi, sa, bagay sa aksidan wi jan l ye a menm. Bagay pa aksidan monchè.

retounen, m makiye an granmoun m al kote misye epi m chita map tann Tondò, pandan m chita map tann Tondò epi misye di konsa e lap vini kounye a m rete map tann li, lè l vini kounye a ou konnen e granmoun nan ki chita li di men konpa ou pa janm tounen non kounye a m bay vwa granmoun li di a nou tap fè ti preparasyon kounye a mwen m panse preparasyon kòm se ti manje bay yo pral pote pou mwen frero.

Koman nou ye? Ah nap gade ki van k vo ou. Bon pale ze monchè m vin remèsi w anpil. Pou ki bay? Sa m te ba w? Se ou menm ki te fè m dekouvri Nespey. M te fè w dekouvri Nespey?
Si se pat ou menm ki te ban m konsèy la. Petèt miche te ka gentan pran Dada e rive lwen ansanm avè l. Nou menm nou menm ayisyen konsa nou ye depi moun nan politik yo pa janm pale verite bon mwen menm m resi pale m pale verite mwen. Bon antouka palèze mwen di w mèsi m dekouvri miche miche pat gen paran vre miche te degize li pou li te vin vyole ti pitit an. Se sa y fè menm sou se pitit moun yo menm e sa y fè menm wi. Ahh m kenbe misye m tire ahh m kouri dèyè misye m bay misye yon kout baton ou manke tchwey m manke tchwe misye.
Monchè nèg epa ti baton m pa pran tèt an m vin frape nan bò bay mango a menm wè yo sou kay yo m manke wè ooh gade koze mesye. Monchè ou konn sak pase lèm wè konsa li e bon m jis kouri pandan m vole baryè a m pa pase nan pandan m vole bò raje a m pa pase nan baryè a frè m al tonbe sou yon nèg ankò. Misye komanse kalot lèm voye jem wè son lot nèg m panse menm moun yo lèm vin Ou pa kenbe vizaj misye Baton an bon respè Misye banm 2 kalot patizan Kounya lèm di misye non li di li konn son volè si gen zam li tap gentan tiyel Kounya m di non epa volè m ye monchè kounya epi m pale ak misye m dil men kisak pase apre sa misye tou mennenm e li te mennenm al panse tèt la menm ki fò e menm Ahh tèt chaje Bay sa fin katye nan zòn nan dep kilè sa m tap gentan vin di nou.

Lè m hap m plonje pou m pran y ee y desann lontan. Monchè Jojo anfle wi
eehh. Vin pale m man.
Fò w pran remèd pou je a basinen y. M kwè w nan konn bay remèd fèy. Mezanmi oo, je w klere wi. Ay soud tonnè.
Mwen chaje. Enben. E sa pou mwen te vin do, mwen do mèsi anpil pase ke ou te fèm dekouvri miche. Fò ke be ti fi a ap di wi to. Bon. Malgre mwen gen pou mwen kite lòt bo a. Moun yo gen tan konnen bagay la sou katye a.
Bon map fè plan, mwen pa konnen te jodi men mwen gen pou mwen kite. Eeh kotem te ye a. Bon e mwen kote wap lage. Bon nan lè konsa nou ka pase wè. E kandidam nan ou pap vote. Bon nou tout nan ou konnen nou te gitan pale sou sa nan nap vote w. Ok.
Yon sèl bagay fè bon bagay pou peyi a pou ti pèp pou malere yo.
Ou konnen m travay pou sa.
Li sa wi. Anben dò.
M gen afè m bway fè la dò. M pat menm ou pa byen dire sou kèm non dò. E vre?
Anben wi chè. Bon e sa m te vin di w. Mèsi anpil. Oh! Bon papa kenbe m pa lèse. Men gwo sò dò ou te dè tchwe m. Gen de koze mesye.

Mesye m pat janm panse si se mwen menm yon bagay konsa te ka rive. Menm lekòl m pa ka ale, lè m ap pase tout moun y ap rizibye m.

Li te konn toujou ap banm pale avèm dil renmenm ou konn papam te toujou banm yon konsèy kinenpòt jèn gason nan konte an kap pale avèm se poum mennenl bali ou konnenl gen pi bon zye mezanmi ou pa konnen ti nèg la abiye li goumen ak papaw
lèl te goumen ak papam pèt nou tout ta bat li la a ti nèg sa abiye an granmoun li vin prezante pou li menm menm mwen ankò kòm paran.

Ki vini la ki vin di konsa ti nèg la pa gen paran manmanl mouri papal mouri eehh bon mezi si se pa Rizita bèl afè mouri bèl afè mouri mesye wi men Samael tontonl paka vin bèl manti sou li sou e tontonl di se verite mwen m kwè.

Li kwè nan fo prezantasyon, men fo prezantasyon. Men zanm pou ret li pot ko fon anyen dada. Li kòm ou te mòn bouya fòm moun boukan li pot ko fòm ou te mòn sa ou piti. Timoun, li pot ko fèm anyen. A tout moun di papam a manmanm li pot ko fèm anyen, yo pa kwè, yo mennenm lopital. Vrèman vre doktè a dil pot ko fèm anyen. Timoun, m vyèj dada. Hey!
Vyèj dada! Se sa pitit.

Pou sa pou evite sa pou sa pa rive w ankò. Tondans se pa yon mal li tap fè pou ou non, se yon byen m kwè li tap fè pou ou, se jis pou li te evite moun ap pale sou ou nan lari a pou yo pa di oh tifi tande w ak yon pòz sinsè gade nan tout ti kwen men l avèk jenn nèg se pou sa li tap evite pou ou. Rantre nan ka pitit, lè di lap tann ou lekòl la pa bay tèt ou pwoblèm pou sa pitit, fè kòmsi sa pat pase deja, bliye sa tande pitit, lendi granm maten nap tann ou lekòl la.
Se sak banm yon ti fòs. Se paske ti nèg la potko fè m anyen. Men pitit tande gad moun yo k ap pale nan tout wout, tout kote m ap pase yo. M pa t ap janm soti. Lè w ap renmen, konn ak kiyès w ap renmen an, wè ki moun w ap renmen an tou, konn ki moun li ye tou pou renmen. Pa kouri moute sou moun nan si w pa konn moun dada ok. Bèl afè m pran risk. Ban m di w yon bagay, w ap sonje m wè w enskri non nan eleksyon lè pral la? Ou ka prezidan sa l la a?

Dada anjo dada anjo. Paske li nan stress lèl met on rad pou fè nan dada. Mwen ale pitit la pou e zale pa bon pou mwen tande. Dako.
Mezanmi genlè bagay la gaye nan konton an vre. Pa timoun yo vin jou sisi a yo vin mandem koze bon m gen pwoblèm vre. Sa map fè. Yo vin jou sisi a wi yo vin chèche konnen sak pase a wi.

Kote w jwenn gwo koze sa w di m nan? Men cheri se madanm mwen w ye. Si pa egzanp reskonsab bagay mwen pa gen enterè pou ta kite Nèspèye pran vès mwen pou l sòti epi pou l al nan teren epi kareman m bezwen vès mwen pou m al nan maryaj. On maryaj se bèf kreyòl y ap touye ladan l. Sa pa gen plezi ladan l lè w manje yon bèf kreyòl. Èske w konprann sa m di w? Si se konsa a monchè m p ap sèvi avèk Nèspèye andedan kay la paske Nèspèye

Yeah m bat la vre menn. An palan de sa ti mèt, m te byen bezwen pase lè men lè konn pa ka jwenn ou. W pa konn sa k ap pase nan kontan an menn, s on kesyon de ti dada menn k ap bay. Pay mwen ap di bon e Berha k ap fè e pa koze dada menn. Non ti dam nan avili menn. Fò m wè si se vre, èske ti cheri sa chire vre? Fò m wè. Oh! Mesye! Gade koze! Apa Nèspè konprann li pran vès la, lal ale kay
lal ale kay tonton kounya li pran chemiz la li manje menm jan avèk rad? Hein! Ah m pa konprann sa Nèspè fè m nan ditou m pa konprann, m pa konprann! Se yon, sa vle di lè yon moun ap fè byen.

Priyan te nan lakou ton dò a la fè kenbe pot bèy sa menn. Menn bella telman ap tuye ee ton dò Ton dò ou konnen li te gon ti mach lap baw se konsa kounya la se konsa ton dò ap tou. Li gen zen menn, yon sèl pitit fi li genyen misye jen nèg la fè sa menn. Yo misye anraje mèt la. Li anraje menn. Li anraje men sèl bon pou ti dada.

Se pa nan vòlè. Apa nèg fèy konprann pi kraponnen mesye mwen menm ou konn m aprann an kraponnen a wi nèg fèy. Ou pran chevism ou manje l tankou rat hein ou manje l tankou rat se ke m pap sèvi avè w nèg fèy gad eta tèt w tèt w tankou moun yo pran nan vòlè tankou moun yo pran nan visye m pa konn ti aksyon w fè ki fè w kraze tèt w gad eta tèt w gad sa sa vle di nèg fèy m pap sèvi ansanm avè w antouka nèg fèy men tout afè w nèg fèy men tout afè w mete w deyò.

Bon kot nèspè ye mezanmi. Mezanmi mezanmi bay nèspè a fè la mesye piga yo pranm pou move moun non gade koze antre menm si se moun ki ta yi bloy vre antre kay moun yo la yi fè tout vye bagay yi fè yo gade koze bon sa yi fè sa yi devni menm nan peyi a.

Kòman moun sa yo fè ap lonmen nan dada m rive pou m tande sa y ap di a Lè moun yo te esplike m tande yon sèten Denespè ki vin fè fo prezantasyon m di kèt paske m toujou t ap pale m de yon bagay konsa La menm di m m Konnya m pa jwenn moun nan kote m ta pwale yo di m li pa la m di te m tou rive vin kay ou pou m vin verifye èske se vre paske y ap sal non ti pitit la nan kote ou konnen m gen yon pitit fi tou m oblije vin kote w pou m konnen èske se vre Wi vwazin mwen ou sonje lè m te rele w la. Ou konnen dò te dakò Dada mennen yon ti gason nan kay la? Wi ou pat dakò li te mennem al nèg la, m te chanje bagay sa. Ti gason sa a, Bondye pou nou li pa fè Dada anyen. Lè m al lopital a Dada. Lè m al lopital a Dada, Dada vyèj. Se vyèj Dada nou rele li kounye a. Vyèj Dada?
Wi vwazin. Oh mèsi, se Bondye k fè sa pou nou wi. Wi vwazin mwen.
Antoka m byen kontan wi vwazin antanke yon bon vwazin nan kanton an, ou pase, ou te fè m kontan de non Dada ap site.

Koledò! Ou poukò fini? Ata. Sa gen konsa? Yon foumi kap mòde m.
Kote yon antre ladan? Foumi. Foumi? Foumi kap mòde m wi. Yon ti pwa m tap keyi foumi yo mòde m.
Ebyen an ale dò. Ou pral ale? Wi. An ale pou foumi pa mòde m. Gade a gen foumi.

Ou si e nan jaden yo soti? Ah bon konnen la pli tonbe. E nan jaden an m jwenn ti. Piga menm bay ti patat yo rive la non do. Humm m pa achte kredi anko. Ou pa achte kredi ou korije?
Non m korije sa e jaden m ki ban mwen. Humm ou wè moun ki pap fè jaden e nan jaden an wè. Ebyen kom se nan jaden ou sot ansanm avey merci cheri. Ah enpotan.
Wi do.
Koman nou ye menm? Nou pa pli mal do. Widoo sa w panse de Dada la dan? De Dada?
Paske m tande non Dada gaye nan kanton an. Tout moun se Dada, Nesfèy, Dada, Nesfèy. Sa w panse de sa? Bagay sa la toujou?
Oh, se kounye a non Dada fè lari nan kanton an? Non, bagay serye n ap pale de w. Renmen kriye, e to w pa kriye. Pipi nan ren m! Pipi nan ren m! A dò, fon ti pale a dò. Bay seye n ap pale. Kisa n ap fè? Èske n ap kite kanton an oubyen n ap toujou rete nan li?
Isiba pa peyi mwen. M ap travay pou m ale isiba. Enben, n ap fin travay pou n ale? Non, dò, nou poko fin travay. Sa vle di pou nou ta kite kanton an la, se si yo kontinye ap site non Dada. Ou konprann? Èske w konprann do? Men si yo pa site non Dada ankò, n ap rete. Men depi yo site non Dada nan kanton an, n ap pran tout pakèt lan nou, n al rete nan lòt katye.
Èske w konprann?
Ou dakò do? M dakò. Enben oke. Enben, m pral prepare sa m ka met nan dife pou Dada. Enben oke. Enben oke do. Isiba pa peyi m. Isiba pa peyi m, m ap travay pou m ale. M p ap rete.

And pandan idem frape m di banm al lakay Rive m rive m jwenn tonton m nan met valiz mwen atè tout bagay lap mande vès m paka bay vès tonton m nan di konsa li pat panse te moun sa ap vle oh misye di oh m tèlman gen may m plis pase yon chen li di pap ka kenbe m kounya se sak fè misye mete m deyò m pase lòt bò a m jwenn avèk Luc kote m jwenn li m pale avè li di li pap ka fè anyen pou mwen paske pa gen kote vre kounya li di m se ou menm pou m vin jwenn. M oblije pou m tcheke w pou w te ka ban m yon ti kote m bay pase m pa ka desann andeyo ankò. Ah kouzen m bon jan an jan bagay la ye la menn m ap kache di w sa ou chonje m t ap pale a ou lè nou t ap fè dyalòg la mwen di w men kijan moun la fè la fonksyone bon mwen menm ki bò kote yo e alèz malèz se sa bon yo a fonksyone yon fason li tèrib menn.
M panse pap ka fè anyen pou ou non rezon paske kote m ye a jan moun yo ye a li pa bon paske moun yo ap mal fonksyone. Bagay la telman di la menm m oblije anmweyy m pa sa m ka fè non. A prefere w retounen kot tonton andeyò menm non kòman kèt ou pou fè konn bagay sa prefere w retounen kot tonton andeyò. Ou mandel padon, mandel eskiz menn pou sa ou te fè yo bagay, menm si ou konnen li gen dwa gen tò pal ou gen tò ou, prefere ou fè sa menn. Mesye gen kè di tou menn.
Si ou ret la, ou konnen jan tonton ye nan katye a menn, misye ka fè ou arete ou, ou wè menm tèt ou, bab sa yo, prefere ou te refè yo, ou fè yo jan ou wè ou fè tèt ou a baz,

Map pran yon ti gaz la m bay dye boule kay la map boule kay la epi pi pa gen kote rete tou.